Sa manje ye? Menm yon mo l pa kite m di.
Hey guys hey guys sa kap fèt donk byenveni sou youtube channel mwen an si se premye fwa wap gadem non pam se Winnie bon jodia mwen tounen back ansanm avèk yon nouvo video pou nou Video jodi a Mwen vin prezante nou yon moun nou konnen l deja sou channel lan so nou tout lan tap mande pou li so nou tou lè 2 an nou pote yon bèl video pou nou jodi a ki se anpil kesyon nou pral reponn paske m te poste yon bagay so fanatik yo te poze nou anpil kesyon de koup nou an so nou genyen pou nou reponn yo pou nou jodi an so mwen swete ke nou satisfè de video an so nap tounen back avèk kesyon yo.

apre intro a so kounye a nou pral pase ansanm avèk kesyon 1 an ki se youn nan fanatik yo ki poze nou l so nou pral reponn pou nou. So premye kesyon yo te mande nou se konbyen tan nou gen ansanm nou gen prèske 2 zan ansanm lòt mwa ap ban nou 2 zan vwala. Ok so m swete ke moun ki te poze kesyon an m swete ke li satisfè de repons la so dezyèm kesyon yo te poze an ki di kijan nou fè rankontre. Ok kijan nou fè rankontre nou te rankontre se nan legliz so li te legliz la avanm epi mwen vin legliz la so se la nou te rankontre se la nou youn te rekonèt lòt so sa se dezyèm kesyon an twazyèm nan. So twazyèm kesyon an se poukisa e li menm pa yon lòt paske avèl avk tout sam te vrèman bezwen yon fi. M jwenn tout valè. Pale kontan. Donk. Pale de ou Marc-Antoine. M pa kwè like si
si ta gen posibilite a chèche deyò like map jwenn sa m jwenn yo la mentnan donk m alèz m vrèman kontan kòman nou ye antre koup donk vwala.
Ok so moun ki te poze twazyèm kesyon an m swete ke ou satisfè. So kounye a map reponn katriyèm kesyon an ki di, kisa ou renmen de li ki atirew? Kisa m renmen de li ki atire m? M mèt di san pou san li atire m men gon bagay ki pi atire m, piga nou ri m non, gon bagay ki pi atire m se wote a premye bagay ki atire m so Pase chak fi gen jan gen tip de gason yo renmen gen sa k renmen gason ki wo gen yo tou k pa renmen l so sa e te premye bagay ki te atire m so n ap pase pou kesyon 5 lan. So senkyèm kesyon yo te poze nou se kisa m pi renmen de li fizikman bon premye sa m renmen fizikman de li se like smile li like son sourire Sa m vrèman renmen l. E dezyèmman se wotè l kòrèk. Ou konnen kòm mwen wo, sa m pa ta pwèt tèt mwen al pou yon fanm menm wotè avè m, tu vois like.
Pase m Voilà, kout? yeah.
Hey ala kote gen koze. Ok so kounye a n ap pati pou sizyèm kesyon an ki di konbyen timoun nou ta renmen genyen. Ok so kesyon sa m panse ke nou tou lè 2 a ka reponn li. So mwen menm pèsonèlman mwen menm ta renmen gen 3 pa plis ke 3 so e ou menm konbyen ou ta renmen gen? 3 maksimòm si fè w fi yon gason so anfèt nou tou lè 2 a nou ta renmen gen 3 3 nou pa bezwen plis ou 3 ou byen 2 ou 2 yon fi yon gason ye ok so umm setyèm kesyon an so setyèm kesyon an se ki dat maryaj la ok avan w reponn kesyon sa m vle di ke umm pifò fanatik ki te poze m kesyon yo Pifò ladan yo te gen kesyon sa yo te poze nou, Kilè dat maryaj la? M ta renmen konnen èske lajan nou prè pou maryaj la? Egzakteman.
Voye pa PayPal, Cash App, Zelle, n ap mete yo anba videyo a. Moun ki te poze kesyon yo, So, kilè maryaj la? M ta renmen konn si èske lajan yo gentan prè. Kounye a w mèt reponn li. Kilè maryaj la? M ap tann nou tou mwen m ta byen bezwen konnen. N ap, n ap travay, n ap fè lajan nou. N ap travay sou sa. Yeah, so menm nou poko konnen, sèl Bondye ki konnen. Sèl Lesenyè.
So, kounye a nou pati pou uityèm kesyon an. Uityèm kesyon an, ki di konsa ke, Èske ou santi ou alèz avè l o pwen ou ka pete sou li? Wi. Nou vrèman Nou vrèman alèz, nou youn ka pete sou lòt, jan w wè nou ye a la. Mwen li pi sa mesye pete. Menm nimewo 2 a nou ka fè sou lòt. Ou konprann? Nou vrèman alèz tout kote. Pran son, pran son, pran son, pran son.
Pete a se youn men lòt la, lòt la yon lòt bagay. So yeah, nou vrèman alèz paske anvan sa nou te zanmi. So ou kapab konprann, so yon zan bon zanmi apre ki vin ansanm, so nou te vrèman alèz, so nou fè tout. Pantan pantan sou youn kwa.
Yeah, so nou alèz alèz nou youn ka pete sou lòt. Oh so kesyon yo te poze nou se nan nevyèm kesyon an, èske jou mayaj la, èske se yon talon 5 santimèt madmwazèl la pou oblije mete, menm menm kwè 5 santimèt la pa pase paske. Siw vrèman wè wotè nou nou vrèman gon gwo gap paske mwen m vrèman wo e li vrèman kout donk m pa wè 5 santimèt la pase. Men moun kite poze kesyon sa moun sa vreman biza wi moun ki ok map di moun kite poze kesyon sa li konn tèt li wi moun kite poze kesyon sa map voye nou al abòne ansanm avèk chanèl li an ki se christy's life e li poze kesyon sa so al abòne ansanm avèk chanèl li an nap jwenn bèl videyo osi bèl bagay so christy M swete ke se ou menm ki achte sandal la wi. Pase m pa kwè 5 santimèt la pase petèt on 20 santimèt. So yeah. Kounye a n ap pase pou dizyèm kesyon an. Dizyèm kesyon an ki di, Èske nou se yon koup ki kwè nan Bondye? Wi nou se yon koup ki kwè nan Bondye. Nou leve legliz ok m ka konprann epa tou moun ki leve legliz ki kwè nan Bondye but wi nou kwè nan Bondye tap di yon bagay? Non men jodia nou tou le 2 leve legliz se sa yo te ban nou donk. Wi nou kwè nan Bondye nou pa koup payen nou se koup anndan nou pa koup deyò.
Koup anndan legliz asepte Jezi wi tou ou mèt tou preche wi pastè wi. So onzyèm kesyon an se kisa nou gen an komen so like premyèman pèsonalite nou sa se yon bagay ke nou vrèman gen an komen tip de mizik nou yo euh si yon moun pat konnen like nou pa tèlman gen anpil jou diferans kontre anivèsè nou donk nou gen menm siy owoskòp donk nou gen anpil bagay an komen men nou pa gen kenbe videyo a twò long osi donk nap pati pou dezyèm kesyon an. Yes so nou gen anpil bagay an komen jan nou tande a So kounye a m pral reponn douzyèm kesyon an pou nou ki di Kiyès nan nou ki plis anbetan Kiyès nan nou ki plis anbetan M plis Je fèmen Ou menm M plis anbetan pase l Yeah Ou anmègdan menm
So je suis plus embêtant pase lui Yes Ou mèt di sa fò So m pi anbetan pase l. M pi tèktèk, m plis annwiye l ke li menm li annwiye m. Lepli souvan fi yo plis anbetan ke gason yo so m pa konnen pou tout moun but lepli souvan. Yon maladi.
So trezyèm kesyon an se ki kote nou pi renmen ale lè nou soti donk
nou pi renmen al nan dine, nou renmen fè soti sinema,
lè gen tan osi n al pase yon ti tan sou plaj la avèk zanmi.
Yeah so menm janl sot di an se la nou renmen ale an plis al bwè ji nou renmen al bwè ji anpil nou renmen soti lajounen al manje bon manje a nou renmen al manje anpil ansanm nou renmen soti anpil ale nan movie ale nan movie le swa bay sa yo. Soyè. Ok so sa se avan dènye kesyon an ki di yon fanatik te poze ki di kiyès ki di lòt je tèm avan. Heyy! Zen pral pete. Zen pral pete. Gade je yo. Yo bezwen konnen kiyès. Hum gade dèyè kamera.
Zen pral pete. Kiyès ki di lòt je tèm anvan se mwen menm. Hum tèlman l te cho.
Non, so lè lò ok, lè w renmen yon moun so ou pa vle pèdi l. E pa kesyon de cho, lè w renmen yon moun ou pa vle pèdi l, gen de fi ki toujou ap di, m pa di w kouri al sou moun nan men nou te zanmi so. Anfèt, ban m esplike sitiyasyon an. Nan semèn ke tu a lè jan nou di a nou te deja vrèman zanmi an, koneksyon an la l t ap mache anpil so. M ap gad kòman, anfèt m t ap panse kòman pou m di l sa, o o, e pa menm tann. Manick parèt li ba w yon mesaj Je suis saisi M di m pa bezwen al kase le tèt ankò Oh So mwens lapèn pou ou Oh
So dènye kesyon yo poze nou an se èske n ka bo nan videyo a Donk n ap reponn fanatik la Donk kòm yo pa di kote n ka bo donk n ap bo pou fanatik la Vini Vin fè yon ti bo pou yo bebe Ale Bravo M swete ke moun ki te poze kesyon an m swete l satisfè de bizou a ok So pwochèn fwa la mansyone ki bò bizou a ap fèt Li ka mete l sou do moun tou Wi sou Men bon timoun li ye Menm anba pye l ka mete l tou M pa rive jiske la Ok so sa se te dènye kesyon pou videyo a pran fen Mwen swete ke tout moun ki te poze yon kesyon pou videyo a m swete ke yo satisfè de repons lan Epi Pa bliye pou nou kòmante, kite yon like pou mwen, abòne ansanm avèk channel la si se premye fwa ke wap gade nou, epi kòmante di nou ki video ou ta renmen nou fè next pou nou, paske nou gen plizyè lòt video an koup nap pote pou nou trè byento but nou ta renmen konn avi paw kisa ke ou ta renmen nou filme pou ou. So map di nou babay, wap di yon bagay? Non, just subscribe.
Ok.
Ok so jis abone sèl sa lap di So nou renmen tout fanatik nou yo pa bliye abone like kite yon kòmantè Babay a la pwochèn pou yon lòt videyo ankò Bizou.